Men, samdi an, samdi 26 jiyè a, se sa Johnny? Ankò, a la sipriz jeneral, ou prèske di tèt ou, a la sipriz absoli, piske menm moun ki konsène an, pa t konnen ke te gen yon bagay konsa kont li. Ebyen, se Mèt André Michel, an reyalite ki son ti pwason, Pa rapò a Reginald Boulos. Men, kòm ti pwason, e misye gen gwo gòj, e nèg ki fè anpil bri. Lè mesye Michel ap pale monchè ap fè bri. Monchè, m pa, m pa ka di Ayiti tranble non. Men, e, Ayiti fè yon ti fremi. Pase mesye Michel se nèg ki do, li pap kite moun prezidan, li ka redui peyi a a fe e a sant. Se nèg ki do. Yo ka souflete prezidan se nan ki gen de deklarasyon ke l fè. Pou le mwen ensandyè. Ah entanpestiv mon chè. E si w pran nan pawòl li vre ou ka ou ka fri. Men kan menm gen anpil moun ki te wè ke e Andre Michel Andre Michel soti lamontay. Ok Andre Michel pa gen pouvwa pou l ta redi yon peyi a feu et a cendre pou l pa kite yon moun prezidan. Donk anpil moun te wè ke se yon moun ke yo itilize, yo ba l pote yon pawòl. Bon brèf, sa se de konsiderasyon ke n pa menm bezwen antre nan yo. Mennan, Mesye Michel rive nan ayewopò Kap Ayisyen. Li pral pati, li pral wè fanmi li. E se nan bèl patikilarite genyen nan politisyen isit wi. Yo gon jan yo, ou konprann, alimante seri de bagay isit epi madanm yo, pitit yo pa viv la non papa. Epi chak peryòd li rive nèg la pran avyon l ale. Epi se lè misye rive sou kontwò konpayi avyon an, misye rann li kont ke Li pap ka ale paske konpayi an eksplike misye ke viza ke l genyen an li pa valid, li pa ka vwayaje sou li. Kidonk viza l koupe. Nou konnen kòman aktè politik, notamman les acteurs politiques du terror en Haïti, les politiciens véreux, nou konnen. Kòman nèg sa yo yo menm? Pa sèlman politisyen non, aktè nan sektè prive an tou, map pale aktè vere yo, nou konnen kòman yo sansib pou viza ameriken yo. Gen ladan yo ki di w pito w boule kay yo, boule machin yo, pito w kraze biznis yo, ou pa manyen viza ameriken yo. Paske viza ameriken yo, se yon sòt de kle m ta ka di w ki pèmèt yo ouvè pòt pou ke yo an kontak fizik avèk madanm yo, pitit yo, manman yo, menaj yo, frè, sè, etc. Brèf, fanmi yo an 1 mo. Paske anpil fwa nou wè nèg isit rantre nan de zèv, destabilize peyi a, dekonstonbre peyi a, pa nan kite prezidan fini manda yo, etc. Epi, tout tande ou tande peyi a nan sik sa a, kote ke nou pa ka viv lan, epi gade, nèg sa se kondisyon sa ki bon pou li wi. Se kondisyon sa k pèmèt li fè kòb, e se nan kondisyon sa tou ke li okipe fanmi laba, notamman nan peyi Etazini. Donk sa vle di ke, lè viza ameriken yon politisyen ayisyen, yon aktè nan sektè ekonomik lan koupe monchè l vle di anpil bagay pou pou pou moun sa yo e ban m poze m kesyon sa a ban m poze tèt m kesyon sa a èske an jeneral koupe viza a pou nou menm Son gro koze ke l ta dwe ye. An reyalite gen 2 moun mwen pale asanm avè l ki di m a koupe viza ta sipoze yon detay puiske koupe viza a kapab son strateji ke ameriken yo menm yo itilize pou ke yo fè de politisyen oubyen de nèg ki nan sektè ekonomik lan mache an fonksyon de sa ke yo bezwen kòm enterè ameriken.

Pa egzanp, yon nèg tankou Andre Michel, ki se yon nèg ki nan, bon, yo se pa, ann di elit politik peyi a. Epi se sou yon kontwa, yon liy ayeryèn ke li enfòme ke viza l koupe. Menm si m pa fin enpute tout responsabilite a otorite amerikèn yo puiske sa te ka rive ke yo mail misye desizyon, yo sinifye l desizyon an par mail, men ke l pa t gade sa tou epi l prale, sa rive men kanmenm kèlke pa li jenan, li jenan ke ke se konsa sa fèt. Men se pa fòt blan an non. Se pa fòt blan an non piske e politisyen ayisyen te deja pa pran tèt li pou anyen tou wi. Wi li te deja pa pran tèt li pou anyen. Sa vle di ke blan an oblije trete ansanm avèk li jan ke li menm li konsidere tèt pa l. Si l pa konsidere tèt li pou anyen se se sur ke vizavi an pap konsidere l pou anyen tou. Mwen raple m sou Jovenel Moïse, petèt ke m ka twonpe m Johnny, yo te koupe viza Mesye Michel deja, si m pa twonpe m. Yo pa t bay misye rezon, peyi a pa t konn rezon an tout o mwens. Men par la swit, yo renouvle. Viza e chè mèt la. Nou wè chè mèt la. Se avèk plezi ke chè mèt la kouri monte Etazini, ou konprann, e fè foto menm pou l montre moun ke li sou tè pwomiz pa l la. E mwen di tèt mwen maten an la pandan m ap pale an, m ta renmen ke blan an fè yon egzèsis, re-aktive viza misye, Pou mwen yon bagay. E mwen sur si blan ta reaktive viza a maten an la a, mon chè kòm m pa konn si misye toujou Okap, men si l toujou Okap, e mwen sur ke li t ap tou pwofite pati. Li t ap tou pwofite pati. Mentnan, nou pa konn rezon a lorijin desizyon ki fè ke e. Blan deside koupe viza Andre Michel. Men, nou ka gade kontèks ki anviwonnen zafè koupe viza a, kontèks ki anviwonnen leve de boukliye sa a ki genyen tou o nivo de imigrasyon amerikèn kont de aktè politik e de aktè ekonomik nan peyi Dayiti. Genyen 2 pwen fondamantal. Premye an, se zafè iregilarite nan sa ki gen a wè avèk lalwa sou kesyon imigrasyon. Pa egzanp pou Boulos, yo di w Boulos gen iregilarite sou kesyon lwa sou imigrasyon. Dezyèm nan, se sanksyon. ki gen pou wè avèk nèg k ap sipòte aktivite gang kriminèl teworis nan peyi Dayiti. Se kontèks sa ki anviwonnen koupe viza a, oubyen antouka leve de boukliye nan kesyon imigrasyon kont aktè ekonomik, aktè politik peyi Dayiti nan peyi Etazini. Gen. Anpil moun ki estime ke Mèt Andre Michel kòm politik, mon chè si l te respekte tèt li, si l te respekte pèp ayisyen an ke n ap vini sou sa, ke li ta anvi vin dirije, premye bagay ke misye t ap fè, se t ap mande Anbasad la mande Departeman Deta Ameriken eksplike l, pa fè, ba l eksplikasyon men ba l enfòmasyon konsènan desizyon pou ke yo koupe viza la. Pou ki rezon ke yo fè sa? Panse ke tout o mwens li gen dwa sa. Li petèt pa gen dwa pou l ta mande moun yo, mon chè degaje nou, reyaktive viza m, paske peyi a granmoun li gen dwa deside l ap koupe viza l, men tout o mwens yo dwe l eksplikasyon. Ki rezon ki fè ke viza a koupe puiske nou nan yon kontèks kote ke jan map di lan la a genyen leve de boukliye ki ap fèt e ki gen 2 pwen fondamantal ladan l. E si l konnen deja?
Eske l oblije mande? Non m pral vini.
Ok. M pral vini.
E pi pa respè pou pèp ayisyen lè l fin mande, men m panse ke si l te konnen Johnny pa ta prale. Si l te konnen l pa ta pale paske m kwè se. Li gen dwa pa konnen si yo fè sa. Men si yo fè sa, ou sot evoke kontèks la. Si yo fè l pami l sa l pot ko te wè. Si l konsyan tou de degre de responsabilite l nan sa y ap repwoche aktè yo. Ya. Li ka ap rale ke l li pliye met anba vant li. Wè.
Mentnan, pa respè pou pèp ayisyen an, mwen panse ke msye ta dwe. mete yon kominike deyò pou l eksplike me rezon ke blan an bay piske se yon nèg ki bezwen vin dirije peyi a ou konprann fòk ou ou enpe transparan èske ou konprann fòk ou transparan ou ta ka mete yon kominike deyò pou eksplike me rezon ki fè ke blan an deside koupe viza w e si rezon sa pou ou menm li pa kenbe w ap di ke ou denonse sa ke yo menm yo mete w ladan l lan, ou pran distans ou epi w ap pran tèl mezi ke de dwa pou pèmèt ke yo retire non w nan sa ke yo asosye l lan, banm di si se kesyon gang, èske w konprann, pou ke yo retire non w nan bagay sa.

Li te ka mimi.
Mimi ou di wi.
Wi. Antouka.
Pase gon kou l fè la, se yon kou trè trè astisye, trè malen. Antouka m sèten
non afektif ou bay mèt la, ou konprann, li pa inosan. An mache cha.
Ok. Mèt Dredri. Ann avanse menm. Etranjman, kisa chè mèt la fè? Chè mèt la, peyi a pa konnen si se pou gang ke yo koupe viza mèt la. Peyi a pa konnen si se kèk ti iregilarite avèk lalwa sou imigrasyon. Epi, chè mèt lan anonse ke l gen entansyon, ke l gen anbisyon pote l kandida pou pòs prezidan. Bagay sa brase anpil moun, gen anpil moun kè yo pa kontan. Ou konprann? Gen anpil moun kè yo pa kontan paske yo di men kòman sa? Kòman mèt la nan sa mèt la ye la a pou mèt la kouri anonse ke l gen anbisyon pou ke l kandida a la prezidans? Mwen menm poze tèt mwen kesyon, mwen di, Eske Andre Michel son nèg ki te deja gen entansyon pou ke li pote l kandida a la prezidans? Oubyen, m poze tèt mwen yon lòt kesyon ankò, Èske s on chòk psikolojik paske desizyon koupe viza a fè sou mèt lan? Sa vle di mèt la ap depale.
Epi wi, mèt la ap grennen jilbrèt. Pèdi on fèy.
Wi, paske sa rive. Lè madanm ou pitit ou nan peyi blan frè m, y ap ba w presyon. E lafanmi w ye. Ou konprann? Epi vwala ke yo mande pou vini, pa egzanp sa ka rive ke timoun nan nan yon eta de depresyon, se papa l pou l wè, pou l bay, epi mèt la vin pa ka ale, mèt la frape de yon desizyon konsa, sa ka afekte mèt la. Pi an, kòm nou nan yon kontèks sanksyon ki gen rapò avèk imigrasyon yo, genyen 2 bagay ladan l, se vyolasyon lwa sou imigrasyon epi finansman gang, sa ka fè ke mèt la panike, paske ou konnen isit, an jeneral, kant se blan an ki di l, Ou preske sur ke se la verite. Se nou lè n di l isit se pèsekisyon politik, se machann mikro, se abolotcho, ou konprann? Men lè blan an di seri de bagay. Lè se ou k di l w ap fè travay yon sèten sektè. W ap fè travay yon sektè.
Men lè blan an di l, nèg isit pa preske konteste l. Eske sa vle di ke gon chòk ke desizyon an pwovoke sou mèt lan epi mèt la oblije otomatikman. Mete kesyon kandida laprezidans lan devan pou ke, kòm ou konnen isit, depi yon nèg nan kesyon politik, sitou lè w kandida, depi lajistis di envitasyon, ou di pèsekisyon. Ou konprann? Donk, èske se sa l ye? Nou pa konnen. Se de kesyon ke n ap poze. Se de kesyon ke n ap poze ke n pa fòseman gen repons yo. Èske mèt la sispèk ke gen de bagay ki ka vin dèyè pa rapò avèk desizyon pou anile viza l lan? Èske. Li konsyan ke gen de bagay ki ka rive sou li puiske gen de enfòmasyon depi depi anons arestasyon Boulos lan k ap sikile ki fè konprann ke gen lis deyò politisyen ayisyen, nèg ki nan sektè prive, ou konprann, gen lis deyò ki ka fè ke nan yon moman oubyen nan yon lòt blan meriken rive sou yo. Eske mèt la pran nan dyare a k gen nan lari an? Se de kesyon ke nou poze. Mennan, nou fè kèk konsiderasyon sou ka sa a Johnny. Nou mande, Eske Mèt Michel prezidansyab? Evidaman, gen de moun ka pral di monchè si w pran l au regard de principe, au regard de sa konstitisyon an di, wi mèt lan ka kandida puiske si mèt la pa kondane a yon pèn afliktif e enfamant, mèt la gen laj pou sa, mèt la gen pati politik, eksetera. Mèt la nan politik, wi mèt la ka kandida. Wi son dwa ke mèt la genyen pou l kandida. Ok men mentnan ann pran l di pwen de vi de estrateji politik oubyen de marketing politik Johnny nan kontèks ensekirite jeneralize gang kite kapital y ap anvayi pwovens nan kontèks kote pawòl eleksyon p ap pale ditou nan peyi a. Menm yon referandòm ki pou fèt la a, pa gen anyen ki klè ladan l. Frinel sot fè yon delegasyon 20 moun pou l al vann kesyon pwojè referandòm nan, li anile. E, gen anpil moun ki pa konprann ke nan kontèks sa a, mèt la vin anonse ke li gen entansyon kandida a la prezidans. Gen anpil moun ki di men, men, ekout, kisa k ap pase la a? Piske se pa le moman. Epi, si w ap swiv kesyon eleksyon isit, strateji anpil nèg ki ap kandida, se pa janm anonse kandidati yo. Bèl lirèt avan menm ke nou rive nan dat operasyon elektoral yo. Piske. Y ap fè lèt av undercover, ou konprann? Yo ka griye w wi, a nenpòt ki moman. Gen anpil moun ki pa konprann Strateji sa a bò kote mèt la. Pa gen eleksyon ditou, nou pa nan kontèks elektoral, epi mèt la vin avèk pawòl sa a. Ou wè? Mentnan, mwen sure ke Mèt mimi pap ka sikile pou kanpay m pa konnen si w gade sou rezo a kòman yo trete pawòl sa a Johnny gen de moun ki di mèt mimi bon li mèt li mèt bon pou li menm sèlman li mèt mache fè kanpay kote l vle yo gon kòz yo vle regle avè l wi li mèt ma non m pa konnen men yo di mèt la bon si l kwè nan kesyon prezidansyab sa vre li mèt mache fè kanpay non mèt la ap fè kanpay sou iks bodè oh kòman sou iks la. Pase la mèt la fè tout deklarasyon politik li yo, tout pozisyon politik li pran yo. Fò mèt la rankontre popilasyon an. Fò l rankontre popilasyon an. Le mond ap evolye brother. Non men nou pa gen vòt elektwonik ese Johnny monchè. Pa fè sa. Moun yo ap wè. Moun ki pral vote a son bilten. Fò l wè figi mèt la. Yo konn figi mèt la deja.
Figi a chanje wi. Figi manifestasyon pa figi ki soti apre Ariel la non. Mwen yo poudi li yo rele mèt la mèt mimi. Sa konprann?
Donk sa vle di ke mèt dredre oubyen mèt mimi popilasyon envite w fè kanpay. Ou wè? Mentnan gen lòt moun ki di yo pa kwè ke mèt la pral kandida e ke mèt la pral dakò popilasyon vote sou kat Dermalog lan, kat idantifikasyon nasyonal lan, piske nou tout nou konn pozisyon mèt la sou kat sa. Ou sonje, ou sonje ki deklarasyon mèt la te fè sou kat lan? Bon, menm mwen m manke pa fè kat sa a menm. Ou konprann?
Lè mèt la fin pale de kat lan frè m, mwen m pa t fè kat la, se pa la suit nèt m pral vin fè kat mwen. Ou konprann? Lè m wè mèt la, mèt la in nan Ariel, m di, e, m ap fè erè sa a monchè, bon m fè pa m nan. Èske ou konprann? Donk moun yo mande eske mèt Michel pral dakò popilasyon an vote l sou kat dèmalòg sa a, tout moun sonje ki pozisyon, ki deklarasyon ke mèt la li menm li te fè pa rapò a kat sa. Ou wè? E Mentnan, mentnan. Eske Eske Umm Dan lè pwochèn zè Dan lè pwochen jou Mèt la ap enfòme popilasyon an Ki rezon Ki a lorijin Desizyon pou anile viza l la Paske sa ap enterese peyi a Piske mèt la Ou gen dwa pou kandida wi A la prezidans Men ou gen dwa pou eksplike peyi a tou Wè? Eske mèt la son divèsyon lap fè pa rapò ak kestyon anilasyon viza epi sak ka vini yo? Nou menm nou pa ka osi afimatif pou n ta di wi, nou pa ka osi afimatif pou n ta di non tou. Nou Nou jis ap gade ki swit ke mèt lan kapab bay pa rapò a sa. Men, gon leson moral tou ke n ka ke n ka tire de sa, sa k ap pase la a. Piske se sa ki rive anpil fwa. Lè ou genyen 2 moun ki nan klas politik ki pa vle sèvi enterè siperyè nasyon an, ki plis vle mete tèt yo o sèvis de etranje an pou ke yo fè etranje aksepte yo, epi y ap mache sou fyèl sa k sanble yo, Lè w gen 2 moun ki an jeneral pou de relasyon privilejye deside ke y ap trayi aspirasyon popilasyon yo, la m pa pale pou mèt Michel non, m ap pale d'une manière générale.